Nan kote ke m pral esplike w kòman w kapab korije yon son nan yon videyo ou byen kapab di pati odyo a nan yon videyo. Nou konnen ke yon videyo souvan ke sa anpil moun inyore e pati ki pi enpòtan ladan nan se te kapab di kalite son an. Pèmèt moun konprann sa ki ap di ladan nan. Sitou si se yon videyo ki gen pawòl ladan. Donk li enpòtan pou moun konprann sa ki ap di a epi moun yo tande sa ki ap di a. Donk, sa k fè li enpòtan, si kalite imaj ou an genlè pa bon, men si ou gen yon bon kalite sonò moun konprann, souvan moun yo pa rann yo kont de feblès ki genyen nan pati imaj lan. Men son an li bon moun yo konprann li, donk li vrèman enpòtan pou nou kapab di gen yon son de kalite. Donk, jodi an, e, gen plizyè fason kapab, e, nou kapab di korije yon son nan, nan, nan Adobe Premiere Pro, men, jodi an m pral montre w kòman w kapab korije son sa avèk, e, Adobe Audition. Donk, si, m ap konseye tout moun ki ap fè montaj pou nou gen Adobe Audition, sitou si n ap itilize Adobe Premiere Pro. Donk, son sa, nou wè l la nan, nan. Nan a depi premye pou sa se pis son an nou wè ke li la nan odyo nap fè klik dwa sou li epi lan lap vini nap wè modifye leleman nan odisyon donk nap fè modifye leleman nan odisyon. Ok la li vin ouvè e lojisyèl e adobe audition lojisyèl adobe audition son lojisyèl adobe ki la pou trete son ok la sim fè play la m wè m gen yon mwen m wè m gen yon bri ki vrèman fò la ok mwen m gen yon bri ki vrèman fò. Ok, la lè m fè e lekti sa m wè e bri ki nan nan nan nan nan son an la li prèske menm bagay la ok donk m ap seleksyone pati sa la epi m ap vini la m pral nan efè epi lè m vini la m ap fè yon rediksyon de bri m ap fè kap kaptire lenpresyon di bri. Epi apre sa map tounen nan efè, map fè rediksyon de bri pwosesis. Non non non, gon bagay mwen bliye la, donk ekskize. Donk gon bagay mwen bliye. Konya lèm fin eh, map tounen, map seleksyone sa la, bri pati sa la, eh, map fè efè, map vini nan rediksyon de bri, map fè kaptire lenpresyon di bri, epi lèm fin la map fè kòmann A, M ap seleksyone tout pis odyo an nèt epi m ap tounen nan efè. M ap fè rediksyon de bri pwosesis. Ok. Epi la, nan m pote e sa la. La m wè se pano an ki vin afiche la. Ok. La m kapab fè yon avan. La m kapab dezaktive pou m wè. Ok. Donk, donk ou kapab fè avan apre pou tande son an, pou tande son an pou wè kòman li, donk ou kapab pa egzanp son an li te simen a 70 pousan kapab ogmante l a 80 pousan e monte sa tou epi m fè m fè play, m aktive sa. Ok, son avan apre. Ok avan aprè. Ok la m fè aplike. Ok la m ap vini la. La mwen gen plizyè bagay ke m ka ajoute. Pa egzanp si m ap fè e lè m ale nan modilasyon mwen la m genyen plizyè efè. Konpresè, mwen m ap aktive yon konpresè miltiband. Ok. La m ap fè play. Sa ki enpòtan se ke ou ka fè yon avan aprè. Ou fon avan apre pou wè koman son. Ok, donk mwen son an la li pa si terib ke sa. Donk, m ap fè ok, e m ap vini la ankò, m ap eseye ajoute de efè jiskaske m jwenn yon son ki ki pafè ok. M ap vini la nan anplitid, m ap vini la m ap pral ajoute yon m pral ajoute yon EQ ladan li. Prale nan modilasyon. Ok. EQ. Ok. Sa se vreman yon bagay ke ou kapab ajoute avèk gou pa ou. Donk, janm di an, son lojisyèl ou kapab eseye. Eseye, m te kab di tout sa ki la yo pou eseye jwenn yon, yon. Ok m pral ajoute m pral nan egalizè map ajoute yon filtre egalizè panoramik map ajoute yon egalizè panoramik pou m wè kòman li ye. La m wè pik mwen yo yon ti jan pi wo map desann yo ok m wè pik mwen yon ti jan pi wo map desann yo la epi map fè play.

Diferans lan li enòm ok. Diferans lan li enòm kote ke lèm te kab di m korije son an. Donk pou moun ki konnen e m te kab di ki se de konesè an son, ki se de ki konn fè beat ou byen ki konn mikse. Donk y ap konprann m te kab di vreman pwosesis sa. Donk se yon pwosesis ki vreman kapab ede w amelyore son. Pou m byen klè avèk tout moun, Mwen pa yon spesyalis an son, mwen son moun ki plis alèz nan fè montaj video. Donk si gen yon bagay ki plis alèz nan montaj video, se si ke m kapab plis rezoud pwoblèm sa. Men son, se jis yon bagay ke m fè o aza, ke m teste kèk bagay pou m jwenn yon rezilta ki pafè, ok. Donk, m fè sa epi m vini la m kapab ajoute otan de efè ke m vle. Kounya, admeton ke m fè yon lekti. Kounye a la, si m fin aplike a tout efè sa yo, m vini la, agoch, m wè yon kote ki ekri aplike, m fè aplike, li aplike efè sa yo. Sa ki byen nan Adobe Audition avèk Adobe Premiere Pro, se ke efè sa m fè la, m pa bezwen al anrejistre l, ekspòte l, enpòte l nan Adobe Premiere Pro. M ap jis bezwen fè kòmand oubyen kontwòl S sou PC, sou Mac m ap fè kòmand S. Epi, sòm nan li anrejistre otomatikman nan Adobe Premiere Pro. Ok? Li anrejistre otomatikman. Donk, sòm nan li anrejistre. M pa bezwen pral, lè m soti nan Adobe Premiere Pro, m pa bezwen pral ekspòte son an, al enpòte l nan Adobe Premiere Pro. Se avantaj sa l bay, donk, Kote ke m fè save nan Adobe nan Adobe Audition an li tou anrejistre l nan Adobe Premiere Pro otomatikman. Donk m kapab fè e pa egzanp kite Adobe Premiere Pro e Adobe Audition donk son m nan li gentan anrejistre deja. Donk se ensi de swit si ke w gon videyo w ap fè ou kapab ajoute yo pis an pis so pou anri pou travay son an. Donk sa se yon egzanp so se domaj ke nou pa tande son an men Se konsa ka fè pwosesis lan nou pa egzanp jan m te fè l lan nou tande kote ki gen bri an ti bri ki genyen an nou eseye eseye seleksyone pati ki gen bri an epi pati ki gen bri an nou fè kaptire bri apre sa nou seleksyone tout pis lan paske si bri yo parèy nou seleksyone tout pis yo epi apre sa nou ale nou fè pwosesis de rediksyon epi nou eseye regle son an nan nou menm jan map eseye fè pwosesis lan pa egzanp nou fè klik dwa nou ale nan modifye le demandan odisyon ok la m wè se pati m wè se pa egzanp la jan m te pran nan premye egzanp la la m wè labri ki genyen an se sa a. Men m fè pli m fè pli pou m gade eske son eske bri an li parèy sou tout ko sou tout li kapab di e e pis odyo an eske bri an se prèske standa eske yo prèske parèy epi mwen vini nan efè mwen fè Rediksyon, Restauration du bruit, m fè capturer l'impression du bruit. Aprè sa m fè kòmand oubyen kontwòl A pou m seleksyone tout pis la epi m vini nan Effet ankò. M ale nan Rediksyon bri, m fè, m fè processus, Réduction de, du bruit processus, epi m klike sou sa. Donk la m gen posiblite pou m modifye son an, gen posiblite pou m, pou m jwe avèk sa yo jan m vle. Donk Sik yo son moun ki plis abil nan son, kapab fè plizyè bagay nan son kapab vrèman vrèman vrèman amelyore te kapab di son an nan Adobe Premiere Pro. Donk lè w fin fè sa w fè aplike epi dat sèt. Ou kapab fè yon avan aprè tou pou wè kòman son an ye èske son an kòrèk oubyen l pa kòrèk. Donk se konsa w kapab modifye sa. Lè w fin modifye l nan Adobe Audition w fè kòmand S ki tou sovgade son sa nan A Depi premye po donk ou pa bezwen ekspòte son an, ou kapab jis fè kontrol S oubyen kòmand S pou anrejistre li nan Adobe e premye po dirèkteman. Donk son avantaj ki enòm kote ke ou pa pral bezwen pral sòti al fè yon pakèt antremele donk ou kapab de kap di travay sou 2 lojisyèl an menm tan. Sou sa nap di tout moun babay nap kwaze pou yon lòt tutorial so pa bliye abòne avèk chanèl lan ou kapab rete konekte avèk tout sa nap gen pou nou sòti.